Chers amis bonsoir, bonjour, bon après midi ici Robert Magic an ap kontinye parle de problem politik nou gen an Haiti m ap salye tout zanmi ki Sendomeng, Canada, la France, Etats Unis, Brésil, dans tous les coins du monde, dans toutes les Antilles m ap di nou bonsoir, bonjour, bon après midi e m ap reponn a kelke zanmi ki di m konsa ke Gouvèneman an pa bati otèl, gouvèneman an pa bati sinema. Se pa travay gouvèneman pou l fè bagay sa yo. Mwen dakò, mwen dakò avèk zanmi ki reponn, men m ap fè w konnen ke gen de fwa fòk ou sòti de lòdinè pou w ka fè sa w gen pou ou fè. Gen de fwa, fòk ou sòti de lòdinè. Sètadi ke nou konnen ke tout moun mache sou de pye. Tout moun mache sou de pye men, si w pa gen de pye, gen posibilite pou w mache sou de men. E genyen moun ki pa gen de men, yo jwe enstriman a pye yo. Ou konprann? Gen moun ki pa gen de men, pou l mete daypè sou pitit li, pou l mete kouchèt sou pitit li, li itilize pye l pou l mete kouchèt sou pitit li, pou l mete daypè sou pitit li. Sètadi ke fò ou sòti de lòdinè pafwa pou ka reyalize. Pa egzanp, anpil nèg non yo rete dan listwa se nèg ki sòti de lòdinè. Sètadi ke w ap gade yon nèg kouwè Mandela ki fè de 28 an ke nan prizon. Ou konprann? Nèg sa yo Yo pa nèg ki ou jwenn chak jou, ou konprann. Nèg ki aksepte pou yo pase nan kèlke chemen jisteman pou yo reyisir, pou yo fè bagay ke moun lòdinè pa ka fè, pa pa fè. Èske ou konprann sa m ap di w la la a? Pa egzanp, nou leve, sa nou wè lè nou leve, nou leve nou jwenn Moun leve, yo benyen chak maten, yo al travay. Tout moun leve chak maten, y al travay. Moun ki gen machin pran machin, moun ki ka pran bis, yo pran bis. Moun ki ka pran apye, yo pran apye. Gen moun se bourèt yo pran, gen moun se bisiklèt, gen moun se motosiklèt. Men sa se yon woutin. Se yon woutin de chak jou, moun leve yo al travay. Men gen moun ki pa al travay. Gen moun ki bay travay, yo chita lakay yo, epi se pou yo w ap travay. Sa s on moun ki sòti de lòdinè. Angiz li menm pou l ta met rad sou li pou l al travay, se ou menm ki pral travay pou li. Èske w konprann sa m ap di w la la a? E sou tèt li, gen yon lòt kalte moun ki prete l kòb. Èske w konprann? Moun sa yo ke yo sòti de lòdinè. Gen moun ki la poul prete kòb, li ba yon lòt, lòt la menm kreye travay pou la foul, pou la sosyete. So sètadi ke ann retounen sou Ayiti, Ayiti an reta. So men menm mwen sòti de lòdinè, mwen fè w konnen ke Se gouvèneman ayisyen an ki pou tounen pati prive paske Ayiti an reta pou dè santèn dane, dè santèn dane, se gouvèneman an ki pou tounen pati prive a pou Ayiti kapab avanse vit, èske ou konprann sa m ap di w la la? E sa m te di, m di konsa ke gouvèneman an ap bati otèl, zanmi di non. Gouvèneman pa bati otèl, mwen dakò, men mwen di w konsa, nan kondisyon sa a, se sa k ap bon pou Ayiti. Se Ayiti ki pou bati otèl toutolon dè plaj pou l anplwaye jèn yo, pèp la ki pa nan travay, y ap travay pou Leta, epi y ap peye enpo, y ap peye taks, epi benefis otèl la pral nan kès Leta. Y ap fè l ni pou gaz stasyon, ni pou sinema, Èske w konprann sa m ap di w la la a? Bati bèl sinema, bati bèl restoran, gouvèneman an k ap bati yo, bati tou, èske w konprann, dè plas kote moun yo ka al achte. Tout se pèp la ki ap travay, lè jèn ki ap travay, y ap jwenn travay. Y ap peye enpo, y ap peye taks, epi benefis la pral jwenn gouvènman an. Èske w konprann sa m ap di w la la a? So, mwen di w sa, gouvènman an ap bati mòl kote ke tout moun ap jwenn travay wi. Nèg twoubadou yo ap jwenn travay, si se twoubadou nèg la jwe, nèg la ap jwenn travay, si se konpa l jwe, l ap jwenn, paske gen kote band konpa ka kanpe, l ap jwe tout lajounen. Sou kman zanm dwe la gen travay pou tout moun gen travay pou tout moun si se peinture nèg la fè gouvènman ap bati ou konprann epi moun ki fè peinture ape lwe nan men gouvènman di ke nou pran pòtoprens nou bati pòtoprens avèk dè konstriksyon elve nan konstriksyon sa yo se pou gouvènman yo ye moun ki bezwen fè egzibisyon sa sa yo kreye kòm gade yon penti yon pent yon atis ki fè tablo li kapab lwe yon pis nan men gouvèneman an li kapab lwe yon flò yon pis epi li enstale tablo li li ap vann tablo ou konprann l ap peye gouvèneman an pa mwa paske se lwe l lwe l yon moun si se restoran ou vle fè Wap lwe pis la nan men gouvèneman an, wap peye gouvèneman an chak mwa. Èske w konprann sa map di w la la? Plis moun nan ap peye enpo. So, sam di w la la, son gwo, se yon, son devlòpman ki ap vit epi kòb la ap rete nan yon sèkl. Sètadi ke gouvèneman an pap janm razè, kouwè nèg yo ap toujou di ke yo razè, yo razè. Sa pap janm fèt si se gouvèneman an ki tounen pati prive a. Se yon bagay ki pa janm fèt deja dan listwa. Se yon bagay ki pa janm fèt deja pou gouvèneman tounen pati prive. Kòm Ayiti toujou fè premye pa nan tout bagay, Ayiti fè premye pa nan endepandans, Ayiti, ou konprann, fè anpil bagay. L al nan koup dimond. Ayiti pral nan koup amerika ayiti patisipe nan tout bagay yo èske ou konprann sa map diw la la so m ta renmen ke nou pran sa an konsiderasyon pou se gouvèneman ki tounen pati prive a e se sa kap devlope ayiti se sa kap fè kès ayiti toujou gen lajan ap toujou gen lajan ki ap vire paske Nou se yon peyi pòv, nan peyi pòv lè w gen yon gwo gouvèneman li pi bon paske gouvèneman kapab mennen pèp la. Nan peyi, nan, dans les grands pays, ou konprann, moun yo plis. sivilize. Yo pa pou nou sivilize non. Moun yo plis edike. Paske nou kon popilasyon ki iletre. Se gouvèneman ki pou mennen yo. Paske popilasyon, majorite moun nan popilasyon, yo pa kon li ke yo iletre. Li bon pou gouvèneman pran kontwòl yo pou li gide yo. Ou konprann? W ap gade Kanada, Lafrans, Etazini, edikasyon li gratui, ou konprann? Pa gen afè de elèv ki pou peye lekòl, gouvèneman, swaye sur ke tout moun gen dwa al lekòl gratui, ou pa peye sen kòb pou w aprann li, pou w aprann ekri, ou konprann sa m ap di w la la? So moun yo plis devlope mantalman men yon peyi kou Ayiti, gouvèneman an. bezwen pran relèv pou l konnen se li k ap bati pou yo, se li ki ap kreye travay pou yo, se li ki ap gide yo paske pèp la soudevlope, paske peyi a soudevlope, moun yo soudevlope e gouvèneman li menm menm rete an plas, li pa bouje. Sou li trè enpòtan pou se gouvèneman ki tounen pati prive a ki pou kreye faktori Moun yo ka kreye pwòp faktori pa yo. Paske nou gen de jeni an Ayiti, nou gen nèg ki ka pran yon moso wòch, ki fè l tounen nenpòt figi moun, figi Desalin, figi Mandela, figi Jòj Wachintonn, yon nèg ki kapab fè sa, kapab gen pwòp faktori pa l kote ke li anplwaye lòt moun, li montre yo sa l konnen an, epi yo vin fè yon gwo faktori. Ou konprann? Gen moun se avèk. bay chapo pou yo travay ak panye, ti tanbou. Sa e faktori pa yo, bay moun kreye faktori pou moun sa yo. E pi mete yo nan faktori a pou yo travay. Yo deja genyen talan, deja yo bezwen yon kote pou yo devlope talan. Just bati pou yo, e pi lage yo pou yo fè dè milyon. E pi ou menm, lè w gen pwodwi, ou prezante la a lemond, men sa w genyen. Èske w konprann sa m ap di w la la? So, kòm mwen di nou, se gouvèneman ki pou tounen pati prive a pou Ayiti kapab solid, pou Ayiti kapab djanm. Ou konprann sa m ap di w la la? Paske si se yon etranje ki vin fè pati prive a, l ap vire do l paske se tanzantan nou nan manifestasyon. Fò nou chanje mantalite nou. Fò nou chanje jan n ap viv. Paske lè w ap viv yon fason li pa pote rezilta fòk ou chanje se te obè maji ka byen tou.